Hi, I'm so excited today because mwen genyen bon nouvèl pou mwen pataje avèk nou. Alò jodi a se yon jou ki doubleman spesyal pou mwen puiske mwen gen 2 gran evènman ke map selebre jodi a. Si ou se pwòch mwen, wap konnen youn, etou si tout fwa ou se yon fanatik Life on Pose Podcast, Life on Pose Photography Competition, Frantzy Pierre Photographie, si wap swiv mwen sou rezo yo, wap konnen yon lòt. Alò, Si w vle m pataje bon nouvèl sa yo avè w, jis ban mwen kèlke segond, m ap tounen tousuit aprè. Pa deplase.

Si tout fwa se premyè fwa ou tonbe sou chanèl sa, non pa m se Frantzy Pierre, ou sou Lifeonpause Podcast. Lifeonpause Podcast se yon platfòm kote ke nou itilize fotografi kòm yon twal de fon pou nou kapab kreye enpak nan kominote nou. Alò, youn nan rezon ke nou fè videyo sa jodi a, se pou nou ka pataje bon nouvèl sa avè w, puiske nou te lanse yon. Konpetisyon fotografi ki se l'iPhone Post Photography Competition. Nou te lanse premyè edisyon nou an 2025 e ane sa a nou nan dezyèm edisyon nou. E alò jodi a se jou kote ke jèn an Ayiti yo ke nou te nou òganize konpetisyon sa spesyalman pou yo, yo te depi le 23 fevriye nou te ouvri kad enskripsyon yo kote ke yo tap soumèt foto pou nou kapab valide yo alò pou pwosesis sa nou gen prè de 22 jèn fi a jèn gason ki tout kote nan peyi a. Gen yon ka spesyal, se ke ane sa a nou gen yon sèl fi ki patisipe, alò li menm li pran chaj tout medam yo mete sou do li. Se yon konpetisyon ki open a tout moun, men nou wè ke nou wè medam yo pa deside patisipe, se byen malere, men gen yon fi ki deside li di li pran chaj medam yo met sou do l, e m kwè li nan li nan Nò je kwa, nou gen pou nou konnen bokou plis enfòmasyon. N ap vini avèk lòt enfòmasyon avèk update toutolon de konkou la ki ap fini jiska 30 me. Alò jodi a youn nan sa ke m ap selebre jodi a puiske gen de bagay enpòtan ke m ap fè mwen toujou chwazi yon dat spesyal pou mwen fè yo. Alò jodi a Menm jan avèk lane dènyè, se lansman ofisyèl Life on Pose Photography Competition 2026. Alò, nou te kòmanse pwosesis denskripsyon yo depi le 23 fevriye e yo te fini le 21 mas. E jodi a, se jodi a ke jèn fotograf yo pral konnen ki sijè ke yo prale travay sou li. Alò sijè jeneral la, menn tèm nan se Ayiti pap peri. Alò nou se youn nan moun ki kwè ke Ayiti pap peri. E nou pa sèlman kwè, men nou menm antan ke sitwayen ayisyen avan tou, kèlkeswa lòt paspò ke nou ta genyen, kèlkeswa kantite tan ke nou te ka fè nan lòt peyi, men Ayiti se peyi manman nou, se. la ke nou fèt, alò nou gen kòm devwa pou nou fè sa ke nou kapab fè kòm Ayisyen pou nou pa di lonje dwèt nou sou on lòt moun. Alò mwen lonje dwèt mwen sou tèt pa m, mwen di konsa ke Frantz di ki sa ke ou ka fè nan domèn pa w. Mwen gen lòt chapo, mwen gen lòt domèn ke mwen eseye wè nan ki sans ke mwen ka ede, men pwiske. Platfòm sa a se yon platfòm nou itilize fotografi kòm yon pwen de depa pou nou ka rive sou kominote nou pou nou ka fè enpak. Alò, se nan sans sa a ke mwen wè, m konnen enpòtans sa sa vle di fotografi e m konnen nan ki sans ke fotografi ka ede non sèlman nan yon pwen endividyèl men sou yon pwen, sou yon plan nasyonal paske gen de foto ki menm ede a kanpe yon gè. Dan le tan, gen de foto ki fèt, se atravè foto sa a ke gen de gè ki kanpe dan le mond. Alò fotografi se yon medyòm ki trè trè trè trè enpòtan. Nou deside pou nou itilize fotografi antanke pwofesyonèl, yon moun ki travay nan fotografi depi pli de dizan, ki gen biznis fotograf nan fotografi depi pli de dizan, ki bay sèvis avèk a dè santèn de kliyan, de biznisman, de pwofesyonèl, de enstitisyon, de fami. Alò, nou itilize sa kòm yon zouti pou nou kapab eseye wè nan ki sans ke nou ka pote chanjman. Alò, si w se yon moun ki nan domèn pa w, pa janm eseye neglije ke Yon ti aksyon ka kreye de gran enpak. Si ou son spòtif, si ou son mizisyen, si ou son antreprenè, si ou kèlke swa nan domèn ke w ye a, swa nan domèn medikal, kèlkonk syantifik, byen ke mwen wè anpil moun ap fè l sou rezo yo, alò mwen deside mete, poze pyè pa m nan pou m kapab wè nan ki sans ke nou ka pote yon soutyen avèk kominote nou. Alò jan m di nou, se yon jou ki spesyal pou mwen nan sans ke mwen wè ke atravè aksyon ke m ap fè, mwen te gen yon reyinyon avèk fotograf yo yè pou y ap montre w kòmsi sa sa vle di pou yo. E nan domèn politik nou wè ke nou toujou ap pale de desantralizasyon. Mwen menm, mwen te vle ke pou ke tout jèn, kèlkeswa kote ou ye nan peyi a, pou te gen aksè avèk konkou sa, paske nou remake, nou wè ke anpil fwa gen de konkou, li rete nan Petyonvil, li rete nan Pòwoprens, m pa gen oken pwoblèm avèk sa, sa gen dwa depann de estrateji enstitisyon k ap òganize l yo, men m panse ke anpil nan lòt Kote nan peyi a kòmsi jèn yo yo marginalize poukisa ke eske sa vle di ke se tom se se se se pòtoprens sèlman ki gen bon fotograf nou deside depi lane dènyè nou lanse kanpay sa kote ke nou genyen jèn ki sòti twou di nò okap hinche gonayiv Jeremi, Kazal, Leogàn, Peti Gwav, Tomasen, yes, Tomasen reprezante, e Petyonvil, Dèlma, alò tout kote nan peyi a. reprezante alò sa a son bagay ki ki vrèman fèm fyè e non sèlman sa tou ki fè anpil lòt moun ki ap sipòte sou rezo yo vrèman fyè e ki santi ke se kòm si se yon mesaj ke nou voye pou nou kapab di ke nou kapab petèt atravè fotografi ou pa janm konnen nou ka voye mesaj sa a ki montre ke desantralizasyon an li posib pou ke se pa tout bagay ki pou rete nan yon sèl kote nan pòtoprens Gen anpil lòt jèn ki bezwen eksprime talan yo tou, swa nan domèn mizikal, swa nan domèn atistik ou otre. Alò nou sipoze entegre tout moun ki gen yon bagay ki pozitif. E se menm jan tou, le fè ke mwen menm ki nan dyaspora a, anpil nan nou ki nan dyaspora a nou gen dwa di, a le fè ke mwen aletranje so Ayiti, bagay Ayiti pa enterese mwen. So mwen menm kote m chita lakay mwen an la, nan studio mwen, mwen. òganize mwen menm sèl san sipò oken sipò jiska prezan e nou gen pou n se si ke nou gen pou n genyen nan le fiti paske sa m ka fè pou kont mwen mwen li ka trè limite men mwen bezwen touche dè jèn chanje lavi yo a omwen Di mil dola kòm yon premye pri se yon bagay ki ka fè yon chanjman signifikatif nan nan o nivo nan lavi jèn sa yo. Alò se bi videyo sa jodi a epi nou pral lanse konkou la ofisyèlman Jodi a 23 mars 2026 nou deklare ofisyèlman konkou fotografi Life on Pose Photography Competition 2026 li lanse e jèn yo potko janm konnen yo konn tèm jeneral la men yo potko konnen ki sijè espesifik ke yo pral travay sou li alò sijè espesifik ke yo pral travay sou li Piske sou tèm nan se Fotografi ka chanje lavi, tèm jeneral la se Ayiti p ap peri, alò tèm ke fotograf yo pral devlope, yo pral fè yon pwojè de 3 foto ki pral devlope tèm solidarite. ok nou pral devlope tèm solidarite a travè 3 foto ke nou gen pou nou soumèt nou konnen dat yo deja nou gen window mkwè de prèske 2 semèn pou pwojè sa alò nou pral devlope tèm solidarite gen 3 sijè ke nou gen pou nou devlope sa se premye a epi lè nou soumèt dezyèm pwojè a mkwè nan 2 semèn epi se lè sa nou pral konnen ki dezyèm tèm ke nou pral travay sou li oubyen sijè, men yo sipoze lye avèk Ayiti pap peri e avèk Ayiti ka to fotografi ka chanje lavi. So tèm nan se solidarite. Alò se mesaj sa a ke mwen te gen pou nou jodi a. Si tout fwa ke ou fin gade videyo sa a, ou rive jis nan pwen sa a, nou. konsidere w kòm deja kòm yon sipòtè men kèlkeswa bèl travay ke nap eseye fè m panse ke li ap vèn si tout fwa ke ou menm ou pa eseye wè nan ki sans ke w ka sipòte paske nou bezwen grandi kominote a sou rezo yo e pa jis gade epi deplase pa subscribe

A commercial, life on pose, epi tiktok se menm bagay la a commercial, life on pose oubyen Frantzy Pierre Photographie. So, nou bezwen sipò ou e ou menm tou ki gen yon biznis, ki se yon patikilye ki panse ke sipò w ka ede nou pou nou avanse pli lwen paske sa n ap fè a se yon bagay ki toutolon de lane li pa kanpe e jan m di w la mwen vle rive jis nan dimil dola omwen pou nou ta bay yon premye pri avèk yon fotograf e non sèlman bay pri tou men ede nan kominote a a rekonèt si yo gen de pwojè nou ka sponnsorize de pwojè k ap fèt nan domèn fotografi epi nou ka mete limyè sou de jèn ki bezwen ki bezwen sa tou alò se ide a sa so sipò li ase enpòtan pou nou so. Nap tann ou. Jodia nou pap kenbe w twòp, se te but video a sa, se te pou lanse ofisyèlman konkou la e se pou mande nou tout pou nou ede nou agrandi kominote a, sponsor, patikilye e nou tout. E sonje ke ane sa nap bay 700 dola avèk premye pri a e dezyèm pri a li se 300 dola. So, nou gen jèn ki sòti Trou du Nord, nou gen zòn ki sòti Okap, Hinche, tout kote nan peyi a k ap patisipe. Se yon bagay ki gran, se yon bagay ki bèl, se yon bagay ki santi bon. So, se yon moun ki kwè nan bagay ki santi bon, platfòm sa a, Life on Pose, se platfòm pa w ke li ye. Alò, mwen renmen nou tout. Rete pozitif, fè aksyon pozitif, epi put life on pause.